Hey moun mwen yo Jogè and Gen Jou nan kay la ansanm avèk nou Donk e sa fè plizyè jou ke m te gen pou m te pote video pou nou men m te gon fon ti kanpe Donk e yon bagay ke m tap e regle, donk ki fè ke m fè nou wè nou gen 2 3 jou ke nou pa wè m. Donk konsènan bi video sa nou konnen ke m toujou ap travay sou dron nan, sou Mavic Air lan. Donk e bi video sa se montre ke m pral montre nou ki bouton ki fonksyone pou e kamera a. E ki bouton ki fonksyone pou kamera a, sa vle di e nan fason ke m di nou an, e bouton ki pral m pral moutre nou la, se bouton ki pral pèmèt nou lè dwon w nan anlè, ki pral pèmèt ke nou kapab jwe an jwe an kamera a, jwe kamera a, lè dwon w nan anlè, n ap kapab fikse mete kamera a pa anba nou. Nou kapab desann kamera a anba nou, oubyen nou kapab moute kamera a nan pozisyon ke nou vle grave videyo an. Donk nou pral swiv ak Joe Guerrin Guerjo e nou pati kareman ak videyo dwonn an ki se bouton sa a ke m pral moute nou. M pral moute nou bouton sa a e se li menm ki pral ba nou aksè pou nou kapab jwe kamera a. lè dwonn nan anlè, m ap avanse l pi prè jis pou nou kapab wè l, nou wè l, donk se bouton sa e ki pral kapab pèmèt jwe e jimbal lan, donk se jimbal yo rele l ki se kamera k ap kab desann kamera a e k ap kab moute kamera a nan pozisyon ke nou vle l la ok, nou pral swiv ak Jogè Engejman. Ok moun mwen yo, donk nou pati ak videyo an kounya la e chonje ke nan premyè pozisyon an m te fè nou konnen ke m te montre nou an pou nou grave ak kamera a, sa vle di lè nou fin moute dwòn nan, lè nou fin moute dwòn nan anlè, dwòn nan nan nivo ke li ye an, paske se yon dwòn ki, pa egzanp lè nou bezwen kamera a fikse sou kèlkeswa kote ke nou bezwen kamera a fikse an, donk se pa rapò de bouton sa a kap kap jwe kamera a, nou wè l, se li menm kap kap jwe kamera a, e lap vire l, epi nap wè kamera a lap desann nan pozisyon ke nou vle l lan. Donk sonje ke se videyo sa ke nou pral pale kounya la a. E sa li vrèman enpòtan. E pou ki sa li enpòtan, se paske, pa egzanp, gen anpil moun ki gen dwa gen yon dwong epi yo pa gen, yo pa sitou pou dwong sa yo, se yon dwong pwofesyonèl ke li ye. E nou kapab gade sou ebay, n ap jwenn, nan premye videyo a, n ap wè ki kote, kòman m te fè achte l, e nan ki konpayi, nan ki konpayi ke m te achte l, nan ki. magazen ke m ta achte l, m te kite sit lan pou nou e pou tout moun ki ta enterese achte dwonn sa. Donk dezyèm dwonn sa son dwonn e son dwonn Mavic Air ke li ye nimewo 1 an. Donk e li vrèman vrèman entèlijan, donk se son dwonn ki rive vrèman lwen. Donk ok m te kite tout istwa sa yo pou nou deja oparavan. Donk konsènan bi videyo sa se sa ke m pral pale de bouton an, ou kapab jwi kamera a. e nap kapab desann kamera e moute e metel nan nivo ke nou ye a nou pral pati rapidman e sa ke nou pral fè nou pral avan tou fò nou limen dwòn nan nap start dwòn nan e non sèlman tou nap tou ouvè kontwòl lan tou. N ap tou ouvè kontwòl lan tou. Donk m te moutre nou kòman pou n ouvè kontwòl lan. Donk se se byen fasil nou pral sèlman swiv ak jo gen engej yo. Epi nou pral wè tout pwosesis yo kòman ke bagay yo ap kontinye. Kòman ke n ap fè travay la. Nou wè dwòn lan li limen. Dwòn lan li limen an vre. M ap kite dwòn lan la sou jenou m jis pou nou kab wè kamera a kòman kamera a pral travay. Donk nou pral swiv pou nou wè e m ap fikse kontwòl lan jis pou nou wè Koman kamera a pral desann. Kamera ap desann nan nivo ke nou vlel lan. E nou pral wè tou ki fonksyon, fonksyon map di nou an koman ke li pwofesyonèl. E se la nap kapab wè tout sa ke nap gen pou nou fè yo. Nou wè donk map avanse kamera yon ti jan pi prè e map jwe bouton an. Nou kapab wè nap wè kamera lap desann. Wè kamera jan lap moute. E map desann kamera an. Wè m desann kamera an. Sa vle di kote ke nan met kamera an, sa vle di nan nivo kamera a ye la. Nan nivo kamera dwon nan ye la, nou wè kamera a li anba m nan la. Sa vle di si dwon nan, Ayiti dwon nan li gen dwa anba nou, dwon nan li menm li anlè nou, li anlè nou a konbe kilomèt de otè, epi nou bezwen pou dwon nan fikse, nou bezwen pou kamera fikse kote ke nou ye a, se nòmal pou n al desann li nan bouton sa bouton ke montre nou wèl nap wèl son bouton ke liye nap wè ke kamera li menm nap gade pou wè nap vire tou lè 2 nap wè kòman ki kamera li menm lap mache nou wè lap moute e m kanpel dènye mezi a m retire menm sou bouton lap kanpe e sim vle l remache ankò lap mache m vle metel dwat nan nivo ke m vlel lan map wèl dayè kamera sa son kamera 4 ka liye donk e nan video ke nou gen avan yo nap wè sa e m kite tout video yo nan link lan nap wè tout video ke nou bezwen konsènan de dwòn sa ki se mavic air lan e nap gade pou nou wè e nap wè ke kamera e kamera ki konbe nan konbe nan konbe fason ke li ye donk kamera sa li grave nan plizyè fason e li fè foto nan plizyè fason donk m panse ke moun ki travay nan video moun ki travay nan foto oubyen nan video yap konprann ke nan ki fason ke m di l lan nou konprann donk sa se sa ki vrèman enpòtan pou nou. Pa egzanp, kamera nou menm deja konnen kamera si pa egzanp m fikse dwòn nan sou mwen, m fikse dwòn nan sou mwen, m fikse l sou mwen la wè, kounye a m bezwen kamera a vin sou mwen, se nòmal pou m chache pou m montre nou nan ki pozisyon ke kamera a li menm li ye. Ou konprann? Donk se konsa ke l ye, se pa yon bagay ki vrèman konplike. Paske ti videyo sa yo m fè pou nou, m pa fè yo, m pa fè yo m pa fè video sa yo ak anpil tan paske video sa yo m fè yo a 8 minit 8 minit oubyen 10 minit sèlman e paske youtube kounye a alò li bon youtube bon aksè ou ka fè yon video ki dure 1 nè tan 45 minit 50 minit ou kapab men li plis rekòmande ou ke video yo pou kab gen e mesaj oubyen reklam pase sou yo fòl dure yon afè de 8 minit li pa dwe plis donk se sa fè ke ti bout video sa yo m moutre nou ti kal pa ti kal. M te kapab montre nou tout e ka bay ti kòb tou, on lè n ap chèche ti kòb lan, ou konprann. Donk se sa fè ke m montre nou dwòn nan ti kal pa ti kal. E nan, nan, e nan, nan, nan kontwòl lan, kontwòl lan gen anpil, anpil, anpil bagay ladan l. Chak bouton sa yo vle di yon bagay. Se, se sa fè ke m pran tan tou pou m ka montre nou kòman ke nou kòman ke nap konprann tout tout tout tout sa ki gen nan dwonn lan. Donk an menm tan tou an menm tan tou an menm tan tou map tou montre nou paske si se menm pati sa ke li ye tou e nan kamera a li menm ou deja konnen kamera map tou montre nou nan 2 fason paske kamera a li menm se la a ke n ap kapab moute moute gimbal lan gimbal lan se konsa ke yo di l an espanyòl donk gimbal men se li menm ki kòman m te ka di sa bon m ap di l gimbal paske se konsa ke m konnen yo di l e yo di l nan lòt lang yo tou men m plis konnen l avan nan lang espanyòl lan paske se an espanyòl se Se kote ke mi a se español, donk m toujou di yon moun sa, e m plis ba l li an español. Men m pa pale an español, m pale an kreyòl, jis pou tout peyizan m yo ka tande sa ke m ap di. Donk e se konsa. Nou konnen videyo sa li pa tèlman long, e s on ti bout bagay ke l ye, men jis pou moun ki pa konnen, pou moun ki pa konnen. E m panse nan tout dwonn yo tou, tout dwonn pwofesyonèl ki vini yo, n ap toujou jwenn yo gen yon bouton konsa, jis pou kamera pèsonèl. sa se pou gimbal lan sèlman donk se pa pou kamera a se pou gimbal lan e gimbal lan ki fè yon sèl pati ansanm a kamera a men lòt bagay si nou bezwen tire foto oubyen si nou bezwen grave video donk sa son lòt bagay sa son lòt video ke m pral fè pou nou e m ap montre nou kòman ke e pou nou fè sa men bi video sa se gimbal lan sa di kamera a n ap fikse nou bezwen kamera rete nan distans kote ke nou ye a. Si se devan an, n ap avanse l nan bouton an, nou wè l. Nou wè bouton an. M avanse bouton an pi klè pou nou kapab wè l. Nou wè l. E m ap avanse l. M monte l. La a, kamera a li anba nou. Sa di la a, kamera nan dwàn nou. Sa vle di dwòn nan li anlè nou, kamera li fikse anba nou la a, dirèkteman sou nou. E nou konnen s on kamera 4K, l ap rale nou Exactement Vreman byen. E nou bezwen moute dron nan ti an pi wo tou. E pa gen pwoblèm nap vire kamera nap moutel pi wo. Nou wè gade byen sa ke map fè a. Kamera li moute pi wo. Ou konprann? Nou bezwen desann li pi ba. Nou moutel pi wo. Nap desann li pi ba tou. Nou desann sa a bouton an nan mezi ke nou vle l lan. Nou desann li.

Nap moute yon ti jan pi swa. Sa vle di si nou gen yon bagay nap grave, nap grave, nou kapab moute kamera a swa lan, lan, lan, nou wè lap moute lan, men si nou vle moute l rapid nou ka tap fè yon sèl bagay nou moute l rapid. Ou konprann donk rapid lan li pa fin tèlman fasil men sa pral depann de kote ke nou pral grave an. Sa pral depann de kote ke nou pral grave e chonje kem di nou bi videyo sa se pa videyo Se pa kamera ke map monte nou se jimbal lan ki pote kamera jimbal lan se li ki pote kamera ladann sa vle di se kòmsi m ta di nou son machin ke nap vire a goch vire a dwat donk se sa ki jimbal lan e li menm ki sipòte kamera ou konprann jimbal lan se li menm ki sipòte kamera e se monte map monte nou ki bouton ki pou fè kamera al devan oubyen ki bouton ki pou fè kamera al anba ou se a ki bouton ki kontwole kamera nan dwonn nan. Se bouton sa a, se la nap jwenn li, nan kontwòl remot lan, nap jwenn li la a. Ok. Donk e se konsa moun mwen yo, e nou konnen ke Jogè li menm ebyen Joe toujou bat pou pote bon enfòmasyon pou nou, nou konnen ke Jogè e toujou fè sa, e map toujou fè sa paske m la pou sa, e m konnen gen anpil moun kap swiv mwen, menm lè m poko jwenn anpil moun, men m konnen de jou an jou e moun yo ap swiv video m yo paske video m yo m toujou bat yo pou m pote yo pou nou nan yon fason pou nou konnen paske jan ke m ap di nou an m pat konnen tou e se genyen m vin genyen m vin ap ofri nou e nou menm ki pa genyen on jou nou gen dwa genyen paske m pat konn si m tap genyen l tou men on jou nou menm nou gen dwa genyen l jan ke m kapab genyen l jodi a m pote video an ba nou m montre nou li e nou menm tou m panse ke on jou kou jodi a n ava monte yon lòt li ok nou konn sa ke m bezwen like video an. epi fè kòmantè kite kòmantè yo nan sa kem kapab map reponn donk nou konnen jo gen bgy yo toujou la avèk nou pase yon bòn fen daprè midi ke Bondye beni nou babay.